e anviwon 4 gwo baz, Nò, Lwès, Latibonit, Gran Nò, e Lame Dayiti pou konbat bandi ame, bandi k ap taye banda nan peyi Dayiti. Nou prale pataje detay yo avèk ou sou ranfòseman Lame Dayiti. Pou y avè l al pran swen nesesè nan lopital Sen Nikola de Sen Mak. Alòs li konprann ke gen nèg ki soti Savyen e k al Jan Denis k pa tounen.
Efektivman. Sa se depi ki va tounen. Ebyen kounya la mesye yo e koalisyon yo genlè yo te federe yo avèk koalisyon Lestè yon fason pou wè kòman yo te kapab fè laj batay la. Ebyen erezman batay la li fèt. Ebyen depi yè la pa de bal k ap tire a no jou. E jodia la a e yo arive lage 3 dwòn e nan paramèt Jan Deni nan zòn ki kote gang yo ye a. Men ou konnen lè dwonn sa yo lage, nou souvan pa ka jwenn bilan pa rapò avèk nou pa gen de moun ki kapab antre nan fyèf kote gang lan kache a pou nou te kapab jwenn de vrè repons. Men nou pa konn ki dega ki fèt, men jodi a gen 3 dwonn ki tonbe nan Jadene nan paramèt kote gang lan pran yo menm e y ap dirije. Alò e sa pase jodi a?
Efektivman jodi a. Yè te gen nan atak ki te gen yè a, te gen E plis de 3 3 moun nan gang Savyen an ki ret atè ki pa leve e nou gen yonn nan kan koalisyon an ki arive touche pa bal ki blese epi ki t al lopital. Alò selon se se 3 se 3 moun sèlman nan bandi Savyen yo ka ale Jan Denis k pa tounen.
Efektivman wi. Men èske nèg Jan Denis yo tou Jan Denis èske nèg Jan Denis yo jwenn apui nèg baraj yo epi nèg Kapenyen yo? se yo menm ki lòt bò a Jean Denis ou byen nèg ti mepri sèlman? Bon e nèg ti mepri yo jwenn kèk apui epi mele avèk e fòs lòd yo wap wè ke gen yon imaj ke mwen ba ou kote gen yon ti dronn non kote gen yon chavèl ki deja Jean Denis e kote mesye Jean Denis yo, manm koalisyon yo, y ap debare kote mesye Sav Jean yo te bare yon seri de gwo fè epi bagay nan lari yon fason pou blennde pa t ka pase vin nan paramèt ke kote yo te ye a. Ebyen nan moman ke n t ap pale avè w la, ebyen nan inè konbyen, ebyen mesye yo te deja la, yo debare wout la yon fason pou blennde yo ka. Sikile al nan paramèt kote e gang nan ye a li menm. Wi map gade video sa la m pa vle montre popilasyon paske gen zam ladan li es sa yo se fè yo ye m wè ki lonje sou wout lan. On seri de fè moun yo konn mare pou fè yo konn fè poto pou fè yap fè kay epi nèg yo mare fè yo konsa epi yo mete yo fè yon pil yo mete pil wòch bagay yo di letan ke ou menm si pa desann pou wap vin retire bagay sa nan lari a epi yo menm yo gen de nèg ki kache Ebyen fason ke yo ap tire de bal sou moun yo ebyen yo kouri kite espas sa la, kafou sa, ebyen pou le moman kounye a mesye kowalisyon yo, yo debare zòn nan, yo retire tout sa ke yo te mete nan lari yo yon fason pou blende a ka sikile. Alò kounye a e blende a li sikile nan nan ki nivo li ye la, eske blende a li nan nivo Jean Denis oubyen se sou wout la li ye?
Non li nan nivo Jean Denis, se video ke m fè w la egzakteman se nan nan Jean Denis. E se Jean Denis men. Alò se sa pase yè an? Non, sa pase jodi an lan. Sa pase jodi an. Men moun yo mouri yè oubyen jodi an?
Moun yo mouri yè. Jodi an m pa ko gen bilan e si gen moun ki mouri paske kolaboratè m nan pa t an mezi pou l te ka ban m yon ti enfòmasyon. Men li di m n ap rete kanpe, n ap rete sou standby. e nenpòt update ki genyen pou fè m konnen. Men nap kontinye toujou pale Lunel, antretan nou aprann ke bandi yo ta manifeste entansyon pou yo atake ti rivyè latibonit, ou okouran?
Wi mwen te di sa deja, paske premye rankont ke yo te fè a, yo te fèl pou santre vil ti rivyè latibonit lan, men ki rezon ki fè yo te fèl? Mesye yo, yo debouche wout palmis la, sa vle di palmis ki tou pre avèk ti rivyè. yo bay kote pou nèg moto yo ka pase vin soti antre nan vil Tirivye men kounya la popilasyon te estime ke gen yon gwo gwo gwo danje paske lè taksi moto yo ap pase nan zòn palmis pou yo ale pase sou pon Benwa pou yal pase sou pon jou pou yal pase anndan Niyèl ebyen kounya yo di yo pap ka idantifye kiyès ki se. bandi e kiyès ki se chofè moto. Paske kounye a, apre popilasyon an te yon ti jan plenyen e lapolis te deja di li pa t bay wout pou moun yo te, pou nèg moto te sikile, fòk mwen di n ke se chofè moto vèrèt yo, se yo menm ki fè dezòd sa a. Nenpòt ti wout ke yo di ki ouvè, nèg yo, yo franchi. Sèke yo di yo menm, yo menm, yo prè pou yo peye kòb, depi y ap peye kòb, e pasaj yo bezwen. Men yo pa konnen ki anje ki genyen pou moun ti jan Latibonit. Ebyen. Apre ke polisye yo te fin te fin di li pa bay lòd pou motosiklèt sikile, ebyen nèg yo t al fè yon entèvansyon, yo te arete plizyè motard sou chofè moto yo, epi avèk 2 moun ki te avèk yo, ebyen mesye bandi yo te santi ke yo te santi enterè yo leze, yo di si lapolis ka anpeche sikilasyon fèt ebyen si alèz mesye yo alèz ebyen yap vin dealèz yo nan sante vil ti gratimoun. Mph trè byen. Men tande, lè w soti Senmak pou al Lestè, èske wout la wout la alèz, ou ka pase alèz, ou pa gen moun k ap tire sou ou?
Bon, lè w soti Senmak pou al Lestè, lè w rive nan Lakwa Peris, e selon tout enfòmasyon ke mwen genyen, depi chofè machin nan, ou pa kouri fò, yo p ap tire bal sou ou paske lè w pa kouri fò, w ap pase mesye gang yo, yo Prensipal sa anba raje a, se ke yo ba ou yon modòd, chofè machin nan ap kouri lantman, lè rive nan paramèt ki kote moun kap pran kòb la, epi lonje kòb la bay moun anba raje a machin nan pou chofè a ale. Men si w kouri machin nan fò, enben se bal yap tire sou ou jiskase ou kapab pèdi lavi w. Humm se konsa li ye.
Men dè l debi bandi Savyen yo te kite Savyen, yo te kouri anba kout dron lapolis, men ta sanble yo tounen.
Wi, yo tounen paske entèvansyon an pa t kenbe, e piske l pa kenbe, yo vin santi ke leta se jwe leta ap jwe, ap jwe yon jwèt lago lago avèk yo, kach kach Nikola, enben, efektivman yo yo resanti yo konfòtab, yo retounen, e sa vle di kounye a ou kwè Jan Deni, yo te vin konn kòm katye jeneral yo tou, konn pase nan Jan Deni, enben se sa k ki vin koz jodi a la. yo santi ke doud pap tanbe sa vyen ankò ebyen yo etwen lakay yo. Etwen lakay yo. An nou gade plantasyon diri lôt bò a Lunel. Nou konnen ou se nèg latibonit menm jan anba a nan ba latibonit lan presizeman Duclos mwen grandi kòm timoun. Di nou ki kote ki gen plantasyon diri la menm puiske bandi pran anba nèt. Ki kote ou ka jwenn moun yo plante diri? Efektivman, li gen tan ke peyizan nou yo pa t ka al travay pa rapò avèk zòn yo se te zòn wouj. Men, gen de moun ki vin reziye depi lè ke mesye bandi yo te t ap pwone lapè. Epi, gen moun ki ale nan tout zòn yo. Bon, mwen gen pou m fè yon ti ekstrè videyo pou m voye ba ou pou m montre w ke gen anpil moun ki deside travay. Men, fòk mwen di m ki men kòman sa ye. Jaden yo leve yon seri de gwo gwo pyebwa nan tout jaden yo. Sa vle di ke pou moun yo kapab fè dezèbaj jaden an, sa vle di chak jou moun yo pran moun a manchèt, yo peye mil goud pa jou pou ap koupe pyebwa e ki leve nan jaden yo. Sa vle di ke moun nan ka genyen 250 mil goud la, li pa konn menm sifi pou retire pyebwa. selon kantite tè ke li genyen ki nan jaden li lan, avan pou al bay machine tè a epi pou bay rense tè a pou pike diri sa vle di ke malgre moun yo ap pase tout mizè sa yo men yo di lè yo pa plante yo pa gen espwa yo oblije plante yon fason pou kapab gen espwa men fòk mwen di ke moun yo se nan dezèbaj ki ap fè yo fè plant diri a ilè vwè ke epi yo ap Plas anpil mizè nan retire gwo pye bwa ki moute nan jaden yo epi avan pou yo al bay machinen tè yo epi pou yo ka plante diri a yon fason pou yo ka rekòlte.
Lè m rive zòn pon sonde ou wè pon sonde ou wè pon sonde lè w fin kite ou fin desann mòn senmak ou wè ki kote? Wi, egzakteman.
Ok. E tout wout la konn gen diri jiskaske w rive Lestèr. Eske sa toujou fèt? Enstriksyon nan moman done, jiske li kreye yon sann enstriksyon. Donk, lide a, pi gwo defi an jodi a, se a moun nou pral fòme yo, fòk nou gen baz pou mete yo. Donk, sela di, vizyon an se deplwaye lame a sou 5 grann rejyon. Gran Nò, Gran Sid, Atibonit, Centre epi Lwès. Donk li ban m 5 gwo kote epi kounye a avèk 2 sous stasyon yon seri de zòn. Donk lide a se mesye militè yo se nan baz yo pral viv. Yo ka gen pèmisyon pou y al lakay yo men nan baz y ap rete. Se fason de fason aske w pa al wè nèg ansyen militè nan lari avk zam nan men an inifòm menm jan w te konn wè l la ki pral yon ti jan polisize tèt yo. Men pwoblèm nan e pa t yo se te nan règleman an lontan an. Paske nan regleman entèn m konnen gon atik ki te di tou militè ret yon ofisye de polis. Donk sa ankò nap mwen nap pase n ladann poun pa gen konfizyon sou teren an paske lè sa pat gen fòs polis peyi pat gen pnh. Donk lide a is nan nou gade nan istwa a se ke jiska 95 se lapolis ki tap fè se lame ki tap fè lapolis. Egzanp lan mwen menm pa egzanp m sòti nan akademi militè m pase Fort Benning nan lekòl dèzamerik m t ale an frans. Lè m tounen kounye la, m te afekte m nan sikilasyon. Men, m se militè m ye, se batay yo te montre m batay. Donk, se sa k te vin kreye, ki te vin bay de pwoblèm ke anpil moun pa t konprann, se ke nèg a nan yon sitiyasyon kote ke yo fòme l pou l batay, moun ki anfas li a se enmi, epi lè l sòti kounye a tou, se popilasyon l ap sèvi. Donk, li sa te vin bay, sa vin kreye konfizyon, kounye a ou vin gen de konpòtman, ki sòti, ki od, ki pa òtodòks ditou pa rapò avèk sa nèg la li menm li te aprann epi kounye la l ap deal avèk li, li sivil. Donk jodi a ou gen yon pwoblèm nan rezoud, gen lapolis epi kounye a gen lame. Donk lapolis la kounye a pral rete nan kad lapolis li nan tout vil li yo jan l ap fè l la, epi lame a li menm kounye a l pral konfine nan baz. Lide a se rive nan faz kote ke pi gwo defi a jisteman se jwenn pozisyon. Jwenn mwayen fè de baz de 2 mil, 3 mil moun k ap viv ladan yo avèk tout sa yo gen kòm materyèl, ekipman e lojistik sa mande. Epi lè pa genyen gwo pwoblèm nan peyi a yo fa yo pa fè apèl avè yo, yo yo nan kote yo ye a y ap fè sa yo rele travay devlopman kominotè, fè wout e ot. Kan gen yon pwoblèm nèg sa yo y ap antrene tou, kan gen yon pwoblèm ou fè apèl avèk yo epi yo vin bay lapolis bakòp jan w jan de sitiyasyon sa yo. Donk se sa an gwo li ye. Pi gwo defi a se jisteman kounye a la chèche gen mwayen e resous yo ki apwopriye omwen pou n ta mete yon baz sou pye pou moun pral fòme la yo ki pral sòti. Mwen di m ta rive avè 3 mil, 4 mil yo pou m gen kote m mete yo pou m konnen m kantone yo la al antrene, fè twoup de chòk yo epi kounye a pou kapab ede lapolis lè lapolis bezwen. Donk Grand Artibonite, Plato Santral, e nan zòn sa yo n ap pral nou fokis pou n wè si n ta jwenn yon kote pou n ta Bon baz, pou n ka mete kantite moun nou vle mete yo kounye a, lè sa a kounye a ap sèvi de tanpon nan zòn nan. Lè lapolis depase pa lèzevènman, gouvènman an fè apèl ak lame, di lame antre nan bagay lan, lame ap antre ladan. Men pa lame k pral antre, deside antre nan òd sosyal la konsa pou l ap fè entèvansyon. Monsieur le ministre, youn nan atribit. Kèk ti mepri li gen nan sans sa Ebyen gen gwo afwontman nèg yo deja anvayi. Bandi bandi bandi sal yo deja anvayi lòt bò a men malgre nou nan tounaj nou konnen ke wòl pa nou se enfòme se fòme ak enfòme kèlkeswa kote aktyalite a ye nou la malgre nou nan tounaj nou pa lage bayi SOS nap mande ansa. Ak komisarya, sou komisarya Ponson Egea nan Patchwal la, afen ke te ka rejwenn mesye yo, rejwenn me, rejwenn mesye yo nan Jen Deni pou kapab pote, e pou kapab pote ranfò bay mesye Koralisyon yo, pou ka pote ranfò bay mesye Koralisyon yo, e paske la, batay la li myèl, plizyè nèg gentan tonbe, yo pa konn kote sa prale. Nou ka pa jwenn sinyal menm. E paske jan nou di l la, la se sèmante. E ou sèmante sèf fwa swasandi sèt fwa sèf fwa Nou konnen ke depi Nou mete tou swiv nou sou chanèl Fidel Farize koze vodou emisyon sa k di enfo M te gentan Wi Depi depi lè ke Epri te deside retounen Jan Denis an nou sonje ke bandi savyen yo asasen kriminèl yo Yo te atake Jan Denis lòske yo te atake Jan Denis nèg yo te touye plizyè moun nèg yo te arive menm fè nèg yo te menm arive. fè ti mepri te kite zòn nan plizyè nèg te oblije kite zòn nan se konsa sa te ye men apre sa ti mepri te retounen te retounen lakay li paske lakay se lakay nou te wè ke lè ti mepri t ap desann ap tounen lakay li li te tounen ansanm avèk gwo zam gwo materyèl ebyen malgre sa Malgre Ti Mepri te tounen, men Ti Mepri pa t rive genyen kontwòl total kapital Jan 2. Nan sans sa, piske Ti Mepri pa t rive genyen kontwòl total kapital Jan 2, ebyen sa te fè ou jwenn zòn, anpil zòn lòt bò a te sou kontwòl bandi, asasen, kriminèl, savyen yo. Ebyen, la nèg yo te mete pòs peyaj yo. Pa bliye ke nèg yo mete pòs peyaj yo Nyèl, Nèg yo mete mete pòs piyaj yo pon jou, ebyen nan sans sa nèg yo santi yo di ke Ti Mepri reprezante yon danje pou yo, Ti Mepri reprezante yon danje pou yo e yo pa deside fonksyone ansanm avèk Ti Mepri ebyen ke yo pa deside fonksyone ansanm avèk Ti Mepri nan Jan Deni ebyen ke konsa ou jwenn kenkenn, cha de pye, ti danje pou lanmò, men ke Luckson Savien pase lòd jodi a, pase lòd jodi, jodi samdi a menm, jodi samdi a menm ke, ke vle pa vle, wè pa wè, kèlkeswa jan nou ye, fòk tèt ti mepri, enbyen ou rantre Savien. Nou pa konn kòman sa ap ye, kòman sa ap fini e kòman sa pap fini, men sa ke nou kapab di w, ke gen gwo afwontman, anpil kout zam, nèg Koralis yo pa vle, pa vle lage bay, ti mepri pa deside lage bay. Paske lakay li se lakay li, li pa deside bay, li pa deside bay Jandeni, e plis menm misye pa deside bay Jandeni, ou menm kap swiv nou, nou konn kisa bagay la ye, enben nan moman ke map pale avèw la la, enben kenkenn, kenkenn alyas chal de pye, misye fè pye sòl anndan Jandeni. Hum! Depiw tande misye fè pye sòl anndan Jandeni, ou pa mandem kont kisa bagay la ye. Nou menm, mwen map toujou mande kote sa prale, Ki kote sa prale, kòman fè bandi yo vin alèz konsa, kòman chak jou kap pase bandi yo ap vin pi fò, olye ke pou nèg yo ta mouri ou wè se vin ap vin pi fò, malgre ou wè ke nèg yo genyen se, nèg yo genyen fòs sipresyon dè gang, anbyen, ki se FSG, se fòs sipresyon dè gang, sa pèmèt ou wè gang yo vin pi alèz, nèg yo ap pran plis teritwa, se konsa bagay yo ye, nap mande èske se pa nan konplo nou pran? Eske Ayiti se pa nan konplo nou pran oubyen kisa kap pase konsa? Se kesyon nap poze tèt nou, nou toujou ap poze tèt nou kesyon, chak jou nap poze tèt nou kesyon, enben jan w tande a se konsa. Se konsa, rezon an pase depi lè ke nèg yo te fin asasine polisye yo nan mòn. Nan Mòn Wobè, se, se, enbyen, nou tout t ap atann ke Lapolis Nasyonal ta pral gonfle venn li afenke yo te kapab kraze gang nan, deloje gang nan, pou ke lavi te ka reprann nan Latibonit. Men se pa konsa. O Meksik.
Nou konn sa sa vle di? Jounen jodi a, Viv Ansanm se òganizasyon ki gen plis lajan kòm antrepriz kriminèl ann Ayiti, ki gen plis lajan nan men l. Sa vle di ki bay plis anplwa nan peyi a. Pa gen yon kote nan peyi a ki bay plis anplwa ke Viv Ansanm. Jounen jodi a, si katèl gang meksiken meksiken yo se katriyèm anplwayè o Meksik, ann Ayiti Viv Ansanm se premye anplwayè ann Ayiti. Se se yon fè. Se yon fè. Nan yon peyi konsa kote gen lajan dwòg, gen lajan kidnaping, gen lajan vòlè, gen lajan koripsyon, de de fason otomatik nenpòt nèg ki pran kouraj li ak de men, ki chwazi kanpe anfas k e ekonomi kriminèl sa a, Se ou k ap parèt tank on sib. John Garland Morvan, Lòm, pèp la konnen l deja. M toujou di l, m pa fè sa m fè yo pou okenn Ayisyen. M pa fè denonsyasyon pou okenn grenn Ayisyen. M fè denonsyasyon pou John Garland Morvan e m bay tèt mwen jistis. M pa menm bay Ayisyen jistis. M pa bay Ayisyen jistis jisteman m konnen listwa ayisyèn. M konn listwa ayisyèn jisteman. Mwen wè koman Dessalines pèdi ki fè tout sakrifis sa yo e se Ayisyen ankò yo bay yo fè touye l nan ti konplo. Klè, se pou sa nan Ayiti Kò Tounen m toujou di pèp la, m pa pale pou Ayisyen, m pale pou John Colem Morvan. M pap chèche jistis pou okenn Ayisyen, m chèche jistis pou John Colem Morvan. Se pou sa m te anonse peyi a, kèlkeswa nèg. ki enplike nan met Ayiti kote l ye a la, depi m ka konbat li, m ap konbat li. E m te anonse nou gon seri de. Surface nan okenn eleksyon ankò. E lè m batay kont nèg sa yo, se jisteman m konnen nèg sa yo se mafya yo ye, se ajanten pou y al chèche. Yo pa ka ale, yo pap ka ale nan eleksyon pou tèt pa yo, se ajanten pou y al chèche. E lè w al chèche ajanten. Li ka li ka li ka trayi w nan wout. Nèg yo pap janm alèz e 50 an nèg yo pran pouvwa pou 50 an pap janm ka fèt. Medam mesye o jou di ou ta yon nèg ap joure m kòman ki ki rapò m gen a nèg mwen pou m konn moun gen nèg mwen wè kap joure m la m gentan m gentan pije grenn yo deja vle di nèg sa yo se 2 nèg m fin avè yo se ou konn wè lè yon kansè manje yon nèg anndan epi e lè jou a rive l konnen l gen kansè. Gen de nèg se tande a tande you ou something. Epi medam mesye, l, ane kouri vit. Avantyè m vin Kanada la a 32 zan m vini 2015 yo la m antre isit. E gade m gade m wè m gen 43 zan. Nan 43 zan, nan, nan, nan 11 zan sa, gade kisa m regle. Gen de nèg ou wè k ap joure pou 100, pou 100 dola zèl. kap joure John Colem pou 100 dola zèl talè 10 zan ap rive sou yo nan 10 zan kap rive sou yo a yo pap gen rezidans etazini yo pap menm ka achte yon kay epi e gade wap gade wap wè yap fonksyone tankou kokorat la jenès sa pas vit se rapid rapid fè sa ou pou gen pou fè sou jenès ou men si w pase jenès ou nan joure pou 100 dola zèl nan joure moun pou 200 dola zèl hahahaha.
Sim ta al gwo mòn se nan komisarya m ta desann. E sak pase yè swa a pelota li edem li edem li epanyem tou sak pase yè swa a li edem e li epanyem tou paske Mwen menm ki te ka panse ke tout polisye ki t nan komisarya yo se de polisye k ap defann gang e k ap batay kont gang, mwen mwen menm Bendji, Bendy, Bòj, mwen menm mwen te ka panse.